Ou pa konnen lè yon fanmi nan yon nan yon mizè kòm si m te ka di ki ekstrèm, ou pa konnen se may nou pou nou mete ansanm, se fòs nou pou nou mete ansanm pou nou goumen, pou n soti tèt nou nan sa n ye a. Kras moun pa ka retire nou nan sa n ye a non. Wèl Jacques, sa w di w la ki fè w oh oh, gad yon ti pitit. Non, men kote fyète nou. Wè Jenny, mwen menm pou jis m kite tè sa a, m pa kwè mwen m ap janm nan sèk Jenny. M ta swete pou w pa fè m vire kont ou nan menm sistèm sa a. Se. Sa Jenny di, m santi se li k bon pou ou. M santi nan klan Jenny ye a, se ladan l ou ye tou. Kounya la, w ap pran konsèy Jenny. Ou genlè bliye si e Jenny k konn ap voye w al mache pran kras nan men jèn gason, ki fè w pran 3 pitit, ou pa menm konn papa yo menm, men e kay moun w ap travay w ap pran imilyasyon. Aksè, kite sa pitit Rachel la, m ale tande.

Nèg sa poko janm ka vin la toujou, li te di 2 zè e menl 2 zè 30. Men sista ou gentan konnen ke se yon peyi ki gen blokis li ye, li ka pa nan blokis. Se sa, se sa. Humm, kounya kounya kotel soti la menm? Kotel soti? E pa moun nan simante kabann yo li ye? E pa do kiyè li ye? Sa sèm ap di la? Si se pa, yon kesyon m poze a eske se pou do kiyè li ye? Non, non, non, non. Li pa do kiyè? Non.
Ou poko bal bagay la non san ou poko fèl grate non.
Ooh Sa wap di la. M oblije di w sa pase anpil nan nou konnen se kouche a moun nan ki fè a kap fè moun nan rete. Mete pyo a goch a dwat epi ap woule toupi komsi m ta di w se sa kap fè nèg la rete. E pa sa kap fè l rete non. Sa ladan l tou. Men e pa pou sa. Anyen poko fèt ok.

Bon m fin di dènye pawòl la an javon kale menm si m konnen w fè m mache se vre Ou wè sa Angela Mwen pa santi m ka viv nan fanmi an ankò non Woo Suze li Te kwè m di w konsa bagay sa yo pa konsène w se timoun ou ye. E mwen menm, m ta di plis, Gade ki jan papa m ye, manman m malerèz. Eh, Suizli, m pa ka manje. Kòman sa, kote w jwenn ak pawòl ou pa ka viv nan fanmi an? Jan w konn ap di m ou renmen lekòl. Kiyès k ap voye w lekòl? Kiyès k ap ba w manje? Kiyès k ap abiye w, k ap penyen w? Eh! Se vre m renmen lekòl Anjela, men jan fanmi an ap viv la. Youn pa vle antann a lòt. Tout lajounen se diskisyon. Sizli, M toujou di sa. Wè, pran bagay sa yo kòm plim wouj pou korije. E, fòk ou ka korije paske m toujou di w se nan lekòl lavi an nou ye. Ou kapab korije pou demen si Dye vle pou w pa fè menm bagay sa yo. E. Men Anja, sa w ap di a la, se pa li m pral fè non. Si m ret nan fanmi an, se tras yo pou m swiv. Koman sa? Men sim sot ladann yon lòt tras m pral swiv wi, yon pi bon tras wi l ye. Yon pi bon tras? Kisa di w ke w pral swiv yon pi bon tras? Paske kote m prale a fòl bon. Kibò w konnen w prale? M pa tap janm al yon kote k pap bon pou mwen. Sizli, mwen di w non, bagay sa yo pa pou nou. Mianj la menm si m konnen w ap di m non, m pap ka ret nan fanmi sa. Fanmi sa tro bab. Si non m pral di matant mwen sa. Bwèl di sa. Mwen di ou non, bagay sa yo pa konsène nou. Si non m ap di matant mwen sa. W ap di sa. Wi paske m di ou bagay sa yo pa konsène nou. Se timoun nou ye. Te kwè m di ou konsa, fè yo kòm si se plim wouj pou korije erè fanmi an. Pou demen pou n pa fè menm bagay avèk yo. Pou ti kouzen, ti kouzin nou k ap vin apre nou yo.

Menm si se Bora ou konnen m rele l Bobo. Ok.
Kòman w ye la menm Bobo? M anfòm cheri, kòman nou ye?
Kòman fanmi yo ye? Yo pa pi mal non. M byen kontan w rekonèt ou. Ok Manèt, m te kontan wè w. Mèsi anpil. Alò, bebe m te pale m de ou.
Serye? Li konnen vrè sè l li. Li di w li pa pale m de tout moun yo. Sa l te di w menm de mwen? Ah, bèl bagay.
Serye? Wi.
L ap di m men kòman nou ye, men kòman n ye, men sa l fè, men kòman fanmi an ye. Alò pou m pa fè l pran wont. Atouka, li menm tou li pale m anpil de ou wi, men mwen yon sèl bagay ou konnen, se nou de a nan fanmi an ki plis kloz, se nou menm ki nou di tout ti afè nou, li di m ni, men m te fè kèk ti retisans paske m pa fin renmen, m pa fin renmen lè yon bagay kòmanse epi pou li kanpe nan wout la m pa renmen. Bon, alò m santi, m santi, kisa ou gen kòm enkyetid, Men m garanti nou pa gen anyen kap pase ok. Se toujou konsa an. M pale avèk Emma, bon Emma fèm konfyans e m kwè tout bagay gentan diskad ok. Li gentan fè w konfyans?
Wi.
Konfyans son pakèt bagay wi m konnen. M konnen m konnen. Angela,
m konprann tout sa w di yo men m pap ka ret nan fanmi an. Konbyen fwa m di w pa repete l, pa repete l m paka tande l. Ou mèt paka tande l map toujou di w sa. M pap ka ret nan fanmi an Angela. Mesye Zwi anraje! Menm la gad kijan n alèz! Hein! Nou de kouzin, nou tankou de sè, poukisa w pa met tèt avè m, nou fè sa pou n gen pou n fè, hein! Poukisa? Poukisa se bagay granmoun w ap jere? Mwen byen kontan paske w di nou se de kouzin, gad jan n alèz! Men poukisa fanmi an pa ka alèz konsa tou? Suzy mwen di w pa gen devwa pou wè bagay sa. Se nou menm pou n konn kijan pou n met tèt nou la pou n konn kijan n pral viv demen. Sa k fè m pa gen devwa pou m ale sa. Sa k fè m pa gen devwa pou m gad sa. Menm manman m, menm devwa m li pa ede m fè ankò. Li pa verifye kaye m, li pa verifye kanèt de leson m. Menm tèt mwen li pa penyen pou m al lekòl se mwen t penyen l pou kò m. Oh Suzy! Epi w vle pou m ret nan fanmi sa? Ou serye? Men, menm si manman m pa gen tan l toujou nan lari. Aswè l konn toujou fè sa pou mwen, l penyen m, li montre m leson. Men, sa pa posib. Men te kwè w te di m konsa. Epi talè w t ap di, ou pral di m atèt mwen sa. Te kwè w te di m konsa. Manman w toujou montre w leson, l toujou montre w. Oparavan. Men, manman m chanje kounye a. Sa k koz? Ah, Anjla, m te esplike w. Afè de mesye a ki antre nan fanmi an, man m ap sòti, dòmi deyò. Tout sa akoz li pa gen tan pou mwen ankò. Men sis li, Ou kapab etidye pou kò w, gras a Dye. Ou kapab peye. Toujou kontinye. Lè l rive pou l pran konsyans, l ap pran konsyans. Lè m rive lekòl la, pou mwen se tèt mwen t pi lèd. Pou mwen se mwen k ap mamote lè m ap etidye. Sa se ou t vle swiz li. Koman l fè mwen menm mwen etidye pou kò m. Hein ou ka pran liv ou ou li ou li ou li ou li jiskaske ou konnen l. Se pa moun tou ki pral fè papa an mante. Fè manman m kenbe l pou mwen. Poukisa w pa vin lakay la pou m kenbe l pou ou. Mwen pa gen tan pou m al lakay ou a pou m al kenbe l. Sa se pès ki nan kò w. Koman fè ou pa gen tan pou vin ban m kenbe l pou ou sa se pès. Konprann ou sa se pès ki nan kò w. Mwen m di w m pa dakò ak bagay sa yo w ap di m nan. Alò m konprann enkyetid ou yo, tout sa ki ka deranje w paske se sè ou. Men mwen menm mwen se Boaz Jean Roland, mwen se yon enjenyè m ap travay nan travo piblik. Alò m ap fè tout sa k depan de mwen. Rele l Bobo. Ok. Bebe a rele m Bobo. Jis pou m ka rann li satisfè.

Menm si se envite nou envite l sòti yon lòt kote nal fè yon ti chita ok poun pale avèl men nou oblije kouri ale map vini ok cheri cho map vini pale avèl non eskize m.
Hein gade mwen menm gad kijan papam ye imajine w lèm sòti mal kon Stacy m vini yo pa konnen sim te sòti sim pat sòti sim te ret nan kay Eh nenpòt sa Stacy ban mwen m fè sam vle avèl yo pa konnen m pa pran kouraj ou paka fè menm jan avèm. Men Andja. Papa se papal ye men manman pi enpòtan ke papa wi. Menm manmanm ladann tou. Manmanm pa janm konn sim sòti al jwenn Stacy. Epi ou pa dakò poum di fanmi an ap mal aji. Menm di w ankò se timoun nou ye se gade pou n gade si sa pa bon se vre se vre nal lekòl si sa pa bon se pou di manman sa pa bon. Dayè nou resevwa edikasyon pou sa. Oubyen ou sinon, rele yon pi gran esplike l sa, di ki sa pou fè. Hein? Ki pi gran m pral rele ankò. Suze li sa ki pi enpòtan nan lavi. Dayè, Laura pa gen tan pou m ta pale avè l. Manman m pa ban m tan pou m pale avè l. Matant mwen ankò l pa gen tan. Kiyès m pral rele? Suze li sa ki pi enpòtan nan lavi, se toujou bat pou w gen yon moun lè moman tristès ou yo, lè ou santi w pa kapab pou. Pataje ide ansanm avèk li. Tankou mwen menm m toujou la pou ou. E pa ma vwa la map pataje l ou pa dakò pou m fè sa m vle fè a. Sizli, Mwen byen di w, lè w pataje l avè yon moun, si sa bon, l ap di w wi, fè tèl bagay. Men si sa pa bon, li dwe rele dèyè w. Gade mwen menm, m gen Stesy kòm zanmi m. Lè m esplike l kijan pa m ap viv, li toujou di se pran kouraj. Hein? Pou lè m vin yon bagay demen pou sa fanmi m t ap fè a pou m pa fè l tou. Ou menm, ou ka pran kouraj, mwen m pa ka pran l. Sa k fè w pa ka pran l? Mwen pa alèz. Ou twò prese? Bon, Sizi, m pap ret fè diskisyon ak ou paske m wè w pa ka konprann. Petèt yon lòt jou. Ban m al jwenn Stesy paske byen si ke l gentan ap tann mwen la. Epatal ou kanpe la w ap fè diskisyon avè m. M ap toujou pès e mwen pès pou lavi. Konn si m pap fè pès avè w. Ok, ou mèt fè pès, men, n ap toujou kouzin. E lè sa, l a pi mal pou ou, paske w pap jwenn moun pou w rakonte afè w. Ou pa serye, m ap gen tan jere sa.
Humm! Madan Aleksandr, madan Aleksandr. Humm! Anfen! Pou dat m ap pale w resi kòmanse wè, pa vre? M kontan sa. Jenny, se kounya map wè tout sa w te konn di m yo se verite. Se kounya m te konn ap fè ti jalouzi, bagay men se kounya m wè tout bon vre Alexandre gen lòt fi. Lontan Alexandre pat konn vle m mete ti bout jupe, ti rad desan, ti kilòt tanga l pa vle m mete yo. Kounya, mèt mache toutouni nan kay la pa boule. Ou wè kounya lèm nan diskisyon avèl li te konn toutan ap sipliyem kounya sil te la deplase sa vle di kounya pran ray la nèt. Lèm te konn pale ou pat konn di se manti map fè sou Alexandre m byen kontan ou wèl kounya paske m tèlman te konn pale ou pou Alexandre sa m diw gon lèm vini m diw mwen wè Alexandre ou di Fortuny se manti map fè pa vre manti map fè epi nene m te wè sa pou ou. M tap tann sa lontan paske ou pa janm kwè moun. Ou te tèlman obsede pa Alexandre, ou pa ta rive kwè pyès moun. M gen presyon menm manman m te vin kote w te vin pale avè w, ou tap di manmi manti l ap fè sou ou, sou Alexandre ou an. Alexandre kòmanse bay vag nèt. Li deregle nèt kounya. Mwen menm li pa etone m, franchman. Si m di l etone m, manti m fè. Li pa etone m. M te gentan wè nan Alexandre li pat yon moun serye dayè Alexandre pa merite w. M te konn toujou diw sa. Wi men se mari m li ye m renmen l bon kounya sil vin kanpe konsa. Ebyen sispann plenyen nan tèt mwen ma chère. Pran afè w jan l ye la. An gwo Stessy, mwen pot nou jodi an se o sujet de lakay ou an. But m tande w kite lakay ou but di m, di m poukisa? Ahh pa di se arete w vin arete m la, pa blok voye w? Non. E pou marim vini sou mwen konsa? But sa jis pa fèm byen, m pa ka konprann ke w kite lakay ou poukisa. Ebyen avan w pale avèm de marim vini nou baz.
Ok. Eh osijè lakay mwen an, m pa gen entansyon tounen lakay mwen ankò.
Kòman? Poukisa? M panse w konn tout bagay deja. M pa gen anvi tounen lòt bò a ankò. Ebyen m vle w tounen mwen menm. Ah ah.
Kòman w vle m tounen an? M vle w tounen.
Kibò e? Bon dim kote w ye menm, dim kote w ye, m vle konnen. Ou pa bezwen konn kote m ye, m panse kote m ye a mwen alèz. Kibò w ye, kay kiyès ou ye, ka matant ou, ka zanmi w, kibò w ye? Ok, ou pèsiste avèk bagay sa twòp, ok, kote m ye a mwen alèz, e m santi m byen tou, mwen pa gen pwoblèm. M vle konn kote w ye menm.
M ka konprann ou vle konnen, men m ap di w, men se pa jodi a. Bon msye, ou konnen m renmen w anpil menm, m renmen w anpil, pwoblèm ou e pwoblèm mwen. But si yon bagay rive w e kòmsi e mwen l rive tou. Mwen konn sa.
Men pou moman kounye a kite sa sekrè. Ou wè, m pa gen espri vakabondaj. Ou wè si m te gen espri vakabondaj, m tap ret lotbò avèk Pablo. M pa tap kite kay la. E m panse kote m ye a, mwen pi alèz. Ke lè m te lotbò avèt Pablo a. M santi m pi an sekirite la. Ya, men e lekòl la tou, èske w jire l? But paske m pa vle pou yon kote pou w nan ap fè fot ma a yon seri de moun pou ke ou pa fokis de lekòl ou menn. Pa enkyete pou sa. Tout bagay anfòm. Mwen menm m s on polisye vrèman, men m toujou enterese avèk etid mwen. Mwen an detachman avèk yon otorite, men otorite an misye toujou banm chans mwen pou mal poum jere bagay fakilte m. Pa dim se ankèt ou vin mennen sou mwen la? Non pa ankèt bee, m jis vle konnen, m vle konnen ou konnen depi lontan ke ou se yon moun kem renmen anpil, ou se yon moun kem renmen m pa janm vle mal pou ou, m toujou vle byen. Ou pa bezwen enkyete w pou sa. Kotem ye a mwen alèz, e m santim byen tou.

Prepase. Ki lou wak di konsa depi w gen yon ex fok ou lèlmi avèk li? M pa lèlmi avèk moun nan. Ebyen e ka zanmi m men m pa janm pa janm nan kole plezi avèk ex bagay konsa pa enterese m. Bon ou pa lèlmi avèl epi lèl ekri w pa reponn li? E bon lè wi pou toujou nan tèt Alexandre. Bon lè.
Ou ka imajine w, manman m lòt bò, li kite mwen, m avè l pa byen lwen kay. Se ale retou, pafwa lè l vini l pa menm fè yon bon 8 jou ansanm avè nou. M pa menm gen bon edikasyon familyal. Sa vle di se avè Pablo mwen kòmsi leve. Pablo ap sòti lannwit. Li pa menm antre menm. Ou pa panse si m te gen yon espri kòmsi bay pou m al fè sa k pa bon nan lari an, kòmsi bagay ki sal, m te ka soti, Pablo soti pou 1 m soti pou 2. Epitou, m annik rantre, m vini m rantre anvan Pablo, Pablo pap menm konn si m te soti menm. Sa vle di m pa gen, jan de bagay sa pa nan tèt mwen. M plis panse avèk lekòl mwen, se li menm ki priyorite m. Se li menm, m mèt di se li menm aprè Bondye, se li menm ki lavi m. Paske si m pa gen edikasyon, m panse ke gen anpil bagay nan sosyete a m p ap ka antreprann. Ou konprann sa m di w lan? Ban m di w cheri, sa m vle mwen menm se tounen lakay ou. E pwochèn fwa ke m ap rele w nan telefòn, m vle w di m ke w lakay ou. Se sa m vle. Kòmandan, poko ka pase o, a pa ban m lòd. Se pa lè yo voye w al arete moun yo non. Pa ban m lòd sa yo. M ka konprann ke w vle m tounen lakay mwen. Men, en en. Li pa osi fasil konsa.
Pito di m yon lòt bagay. M swete pwochèn fwa m rele w ou di m ou lakay ou. Ebyen ok, m ta kontan wè w wi. W pat kontan wè m vre? Sa k fè w di sa? Pa kwè ou kanpe lwen m w ap di w te kontan wè m.
Oh oh.
Kisa cheri? Non bon map bo ou epi tou. Wap fouye la m vle bo ou? Oh non.
Poukisa non?
Pa di m yo ka deja kou bezwen fè sou mwen nan lari a kòmandan. Yon nèg serye m ye. Yon kòmandan onèt m ye. Oh oh.
Yon kòmandan ou k pa onèt wi. Sak di m?
Oubyen nap pale cheri. Byen ok. Pwochèn fwa lem rele w. M vle w dim ou lakay ou. Ah ok de kòm sa. Serye?
Ou tande sam diw lan? Ok.
Ok. Depi lontan wi ti gason sa renmen m. Men l gen pasyans. Li pa janm bouke menm yon jou nan. Yo toujou di depi w wè lanmou yo tout piti konsa sa ka rive se yon bon lanmou.
Te sou anj la.
Oh dat map tann nou la. Li gentan two ta wi m pap ka moute w kay la anko. Sanble se yon lot jou. Mye yon lot jou.
Mwen pwoblem yon lot jou map moute w li. Epi m tap gentan vini tou wi. Sak pase?
M t ansanm avèk lòt kouzin mwen an epi li tap esplike m kijan li pa alèz nan fanmi an m t oblije ret tande e m tap fè anpil diskisyon avè l. Se pa sèl fanmi w nan ki gen pwoblèm se tout fanmi an. Sa Suzie tap di m yo li gen rezon men m pat vle bal rezon paske edikasyon m resevwa avèk entelijans mwen tou. Timoun ret timoun. Timoun pa janm gen rezon devan granmoun, donk m pa t vle ba l rezon. Ou pale tankou yon granmoun. Ou konn sèl sa m regrèt, se paske ou pa nan yon fanmi kòmsi ki familyarize yo, kòmsi pou w te jwenn plis lanmou lakay yo. Se menm bagay sa l t ap diskite avè m. Bon, Sifi m pa t ap janm ka ba l rezon tou paske l s on tifi ki pès anpil.

Kisa w vle m fè manmi? Rete ansanm avè l nan kay la? Non, se pa dwa granmoun mwen mwen pran. Ou konn sa trè byen. Mwen pa pran dwa granmoun mwen. Si m te, si m te bezwen pran dwa granmoun manmi, e pa kay matant mwen m ta prale. M ta pral kay zanmi. Manmi m pa gen oken zanmi, m pa gen oken zanmi kap gate m ok, Rayè son sèl zanmi m genyen. Ha bon, yo di sa? Ok, uhmm, dakò. Ah manmi, wè m pa, m pa yon timoun ankò. Wi, mwen pa yon bebe. M konn byen avèk mal. Ban m di w manmi, si matant mwen te yon deregle, m pa kwè se li menm non k t ap rele w li t ap di w m lakay li. Manmi, mwen pa lib lakay li a non. Ou pa konn matant mwen? Ou pa konn ki moun matant mwen ye? Enben ok. Wi. Li twò pès manmi, li twò pès. M pa ka ret kote l. Liman t renmen li pa vle ap bay problème nan kay la se kòmsi Edemène te vòlè yon bagay pou li wi mwen menm m di w sa ankò mwen pa gen zanmi yon sèl ti zanmi mwen genyen enhen wi ange la enben ok enben ange la ann ale non ou wè li gentan twò ta la ou wè m pap ka mennen w lakay la ankò m panse ke nan semèn nan m ap vin lakay ou ou konn sa k fè m pa gentan vin lakay ou deja. Se pou yon bagay ki fèm pa gentan vin ak a w. Men ann ale m panse nan wout la nap pale plis. Piga se menm bagay Pablo konn ap di yo non manman ap di la. Men non! Manman m rekonèt ou, li di w s on bèl ti pitit nwa. Pa fè sa, ann ale.
Ki pwoblèm rap genyen sou tèm Baga men kisa rap e ou panse Alexis la konn tout bagay sa yo? Banm diw ti bagay ou panse si kout manchèt nan do te gen mak nou tap gen kote nou kòm pou moun gade? Ou serye Jenny? E sak gen nan sa? Frèm cheri! O Jezi men frèm! Sori la flor. Mwen ba yo si sè. Oh oh. Pandan frèm vini la, banm fon ti pale avèk frèm. Trouve hospital nan market la lache ti bagay la pou mwen tande. Paske ou konnen mwen menm depi m pa gen bwason m pa ka vibe, ok? Ok sèm, male al pou ou. Dakò sèm.
Oh kòman e la? Mezanmi m bliye si m gen devwa pou jodi a wi. M ap kouri vin pote w la wi. Mezanmi si m pa t mache prese m pa ta jwenn ou madanm. Okontrè mari m poko parèt la menm pale m poko pale avè l non. Yon bagay m pral kouri dèyè pou sè m nan la wi. Mezanmi ebyen m pa gen grande chose la non.
Bon, m pa gen anyen la non, men ban m bon sa kenbe nan men w toujou. Kenbe 500 goud sa nan men w, se pa sa m te pwomèt ou a non, men si w bagay m ap kouri al achte pou sè m nan, m ba w sa ladan l. Madan, Bondye beni w madan mwen, ah Bondye oo, men sou gad yon milyon, sou sak 7 kòb ou ban m la oo, non mwen cheri anpil gou. M pwomèt ou m ap ba w l tande. Mèsi.
Moun kap sèvi Bondye pa janm pèdi batay Bondye beniw madanm Bondye beniw ke tout pwoblèm ou yo rezoud madanm. Mwen konnen ou pa konnen yon pakèt bagay wi liye makomè madam. Antouka makomè pa bliye randevou m gen avèw la non ou mèt vin kote m map kitel pou ou tande m prese map kouri al debaye la pou sòn nan epi na pale map tann ou wi pa bliye randevou a non ebyen ok ebyen ok an ale.
Paske sèm dim konsa se Minwi inè w ap antre dezè tou. Bon, pafwa, ou konn djòb la deja. Epi frè m, konn tou, gade kijan sè m ale la. Ou antò wi. Ou konn sa? Ou vrèman antò. Paske, nòmalman, Flore se madanm ou. M panse madanm ou avan tou. Dayè, ou pa ka abandone ni madanm ou ni pitit ou. Ou imajine w, pitit ou nan men manman w, ou pa janm al wè li, e men kounye a men flè w ap fè yon pil pale anpil, di m w ap rantre ta, ou pa okipe l menm ou pa gade li. E. Flè se madanm mwen. Poukisa ou abandone madanm ou avèk pitit ou pou yon lòt fanm? Tande, m pa konprann.
Madanm mwen avan tou, poukisa m abandone madanm mwen ak pitit mwen pou yon lòt fanm? Ki lòt fanm? Men se sa Flore di m, Flore di m konsa ou pa okipe li nan kay lan. Ah non, sa se jalouzi. Se jalouzi. Ou konnen, Men banm depi fi a di. fè jalouzi, li ka di sa l vle. Men pa bliye, li sanble vrèman. Paske ann imajine ou pa janm al wè timoun yo.
Tande, m byen kontan sa w di an. Nan imajinasyon l se sa l ye, men nan reyalite a se pa janm sa. Epi m al wè timoun yo tou. M al wè timoun yo? Wi, m al wè timoun yo.
Ki Manman w pa di w kote? sa? M al wè yo. Ou pa ann amoni avan frè m epi w al wè timoun yo? Nan ki lakou? Ki Wi, m kote? konn al wè yo. Kote manman m rete? Bon, ban m di w yon bagay.
Wè mwen menm? Wè mwen menm? M jwe sou vi m. E sou zam m ap pwodui a. Mwen pa gen lòt plan. E m kwè nan fwaye m. E si m ta gen vle fè vagabon, se sè w k ap fè m fè vagabon. Paske m fè anpil sakrifis pou fwaye sa. Ok?
Waww. M renmen sa.

Ban m di yon bagay Alexandre. Tout jès mwen fè devan w ou pa wè yo, pa vre? Tout jan m mete m byen seksi devan w pou w wè l ou fè kòmsi w pa wè l? Jodi a m deklare w sa ok, se mwen k jènjan. Pase m wè w fè kòmsi w pa konprann anyen. Antouka sa m di a m fin di l ok. Je t'aime Alexandre!